Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les oeuvres de l'Eternel. Frè m, zanmi m yo, mwen salye nou nan lè sa a. Non pa m se frè John ou sou chanèl Sous Motivasyon an. Jodi an, nou di w mèsi ou menm ki te gen tan fè sa ki abòne avèk chanèl la. Mèsi pou ou menm tou ki pral fè sa. Jodi an. Nou vin pale yon sijè ki trè trè enpòtan. Anpil moun toujou ap poze kesyon, ki sa k fè jounen jodi a gen fi, gen plis fi ke gason? Jodi a, nou vin avèk repons lan pou ou. Ki sa k fè jounen jodi a gen plis fi pase gason? Ok, se sa nou pral pale ou. Men kisak fè fi gen plis fi pase gason. Depi lè nan nesans Jezi Kris, yo te anonse gen yon Sovè ki gen pou l fèt, e se li menm ki pral wa nan peyi a. Men depi lè sa, lè wa Ewod te tande gwo nouvèl sa a, yo te pase lòd touye tout ti gason. Anpil ti gason t ap mouri, yo te pase lòd avèk moun yo lopital yo, chak ti gason ki fèt se pou nou tiye l. Men pa bliye lè Bondye di wi pèsòn pa ka di non. Yo te pase lòd touye tout ti gason, depi lè sa ti gason t ap mouri, ti gason t ap mouri. Anpil moun t ap mouri. Mari. Se te manman Jezi, paske pa bliye Jezi te pase nan vant yon fanm. Mari se te manman Jezi. Jezi te fèt nan yon pak bèt. Otèl la te refize asepte li. Malgre Jezi se te yon wa ki ta pral dirije mond lan. Malgre Jezi se te yon ki te vini pou l mouri. Pou nou, pou peche nou yo, men se nou menm nou menm nan ankò ki maltrete l, nou krisifye l su le bwa du kalvè. Ok, n ap pwale toujou, depi lè nan lè sa nou wè ti gason t ap mouri. Nou remake ankò nan labib gen anpil masak ki te konn fèt. Wa David nan batay se toujou gason yo k toujou al nan batay. Anpil gason pèdi vi yo nan batay. Nou wè le souvan lè wa yo pway batay, se gason yo toujou devan, wa yo konn sèvi avèk madanm, lòt mesye yo, tou sa, gason ap mouri, tout nan epòk sa yo, gason ap mouri. Nan plizyè bagay ka fèt gason toujou soufri. Gason se yonn ki travay trè di. Gason se yonn ki vrèman pase mizè anpil, ki vrèman redi anpil. Nou plis souvan wè yon gason mouri pi fasil ke yon fi mouri. Se rezon ki fè nou remake jounen jodi a gen plis fi pase gason. Depi nan tan lontan nan batay gason toujou mouri. Nou toujou wè se gason ki toujou ap fè yon seri de bagay, se yo ki toujou devan, se yo menm ki chèf fwaye a, se sak fè yo menm yo sibi anpil anpil. Nou pa di sa, nou pa di. Medam yo pa sibi, men gason yo se, gason yo sibi anpil nan batay, nan lagè. Pwofèt Baal yo ki te mouri tout, pwofèt Baal yo tout, se te gason yo te ye. Nou remake dan lansyen testaman, yo preske pa t site non fi, yo toujou pale de fi, de gason, yo di san konte fanm. Yo pa t janm konte fanm. Men dan le nouvo testaman, nou gen egzijans Jezi te mouri pou l bay tout moun libète jounen jodi a. Si yo di yon bagay, yo si yo repete yon pawòl yo pa pale de fanm la dan kòmsi ke tankou son manje ki pa gen sèl. Nan Jenèz, Bondye te deklare, Dezòmè ke lòm swa sèl. Bondye beni w frè m ak sè m yo. Ebyen m te vin fè ti rale sa pou ou menm ki sou chanèl la. Chanèl sa se chanèl sous motivasyon an chanèl sa la poul motive w de bagay spirityèlman de bagay materyèlman epi tou nap gen kèk videyo komedyen ka pral sòti pou fè w ri ki baze spirityèlman, ki baze materyèlman, se te frè ou ki te pote ti kout mesaj sa pou ou nap mande w abòne ak chanèl la pou ka jwenn tout lòt videyo nou yo kap vini deja nou di w mèsi nou renmen w anpil babay zanmi m yo nap rankontre ankò pou yon lòt videyo.